Que ton nom est magnifique sur toute la terre Lè map gade syèl la ou fè ak menw lan la lune ak zetwal ou mete ladanl map mande kisa lèzòm ye pou sonjew konsa kisa yo ye menm pouw pran ka yo konsa ou mete yo pou yo domine sou tout bagay ou fè ou mete tout bagay anba pye yo Seyè mèt nou Se tou patou sou latè yo rekonèt Jan w gen pouvwa. Som 8, vèsè 4, 5, vèsè 8, dizon vèsè 7 e vèsè 10. Byeneme dan Lesenyè, sali, isi labòn nouvèl. An nou bay Bondye glwa paske Li pèmèt nou rankontre yon lòt fwa ankò. Nou salye ou menm tou, nou di w mèsi paske ou ban nou aksè pou w antre lakay nou. Epwi ou pèmèt nou antre, sèten nan ou pèmèt nou antre jwenn lòt moun. Nou salye ou epi nou swete ou byenvini nan nouvo nimewo Bon Nouvèl sila a. Dèyè kantik ki trè popilè Dieu tout puissant 27 Mélodie joyeuse seksyon fransèz oubyen 10 La voix du réveil seksyon kreyòl Senyè Bondye mwen sezi nan prezans ou Yon istwa trè enteresant oubyen yon gwo istwa. Anfèt, jan tit la di, Dieu tout puissant, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu qui peut tout. Se kantik ki jwenn yon orijin, ki ekri pa de otè dabò. Youn se yon eksperyans apre yon tanpèt vyolant nan peyi Lasuèd an 1885, sèvitè Carl Boberg. ki t ap eksperimante yon tanpèt ke petèt ke l pa t ko janm wè nan vi li, depi lè l te fèt, ke l pa t ko janm wè nan vi l. Yon tanpèt vyolan sa w ta rele yon siklòn e oubyen yon antisiklòn men depandaman de entansite l, yo gen dwa rele l yon tanpèt, yo gen dwa rele l tanpèt men kanmenm ke l fè de gwo dega nan zòn kote l pase a. Carl Boberg an 1886 fè eksperyans avèk. Yon tanpèt kote ke Carl Bober ki te sot legliz nan predikasyon fin regle tout bagay epi pandan l nan lari gwo tanpèt eklate gwo van vyolan tonbe fè gwo manifestasyon Carl Bober pa gentan rive lakay li se chèche l chèche yon ti kote li abrite l. An dotre mo, chèche yon abri pwovizwa, li mete kò l yon kote, epi l ap suiv ki sa k ap pase, l ap gade tanpèt k ap rache pyebwa, k ap sekwe kay, k ap voye fèy tòl anlè, k ap lage kay atè, inondasyon k ap fèt, gwo koze. Pandan tout peryòd la, l ap suiv sa k ap pase a, epi apre peryòd tanpèt la fin pase, pou l ap gade menm kò l la, l ap suiv pou l gade, pou l wè. la nati ki repran vizaj, pou l ap gade, pou l ap gade solèy la ki reparèt byen nòmal, pou l ap gade, pou l ap gade pye bwa, pye bwa yo ke zwazo kòmanse ap vole sou yo agoch adwat, pou l ap gade tou lakansyèl ki parèt nan syèl la kòm si son lòt abiman. Se kòm si la nati ki te anfas li nan moman tanpèt la, se pa menm bagay la ki anfas, son lòt, son lòt bagay ki vini, la nati reyabiye, li chanje rad. Rad gri ki te sou lanati lan, rad tristès la k te vini, paske zwazo pa t ka vole, moun pa t ka mache, pa t ka gen klòch k ap sonnen, moun pa t ka al legliz, pa t ka gen anyen. Epi kounye a la, lanati repran, pandan Carl ap gade zwazo yo, l ap tande son yo, epi l tande yon kout klòch k ap sonnen nan asanble kote li ye a, yon kout klòch k ap sonnen, l ap tande kout klòch la, epi ki sa k pase? S on antèman kote moun yo ap chante avèk esperans kòman yo pral kontan pou yo wè Byen eme ki pati a. Epi ke lap reflechi, lap panse avek le psom 8. Ou lap di gade zanmi ato menm Bondye sa ki fe tanpet la, ki fe gwo van sa ki te soufle a, menm lakay mwen m pat ka ale, m pat ka gen anyen, m pat ka we deyo ditou se anndan pou m te rete. Kounye a menm li menm nan pemet m ka we deyo, m ka we ti bet kap vole, m ka tande ti zwazo, menm son adorasyon anndan legliz m ka tande. Oh m ka wè lakansyèl la deyò a m ka met pyem deyò m ka al lakay mwen men mezanmi gade jan Bondye gran ala ou gran epi se la li enspire pou l ekri ti pwezi sa ala ou gran senyè oubyen Dye tou pwisan ke tu è gran. Premye stròf la se pawòl ki avèk dezyèm lan ke nou pa genyen malerezman nan liv chan nou yo se pawòl ki repete dirèkteman nan som 8 lan kote l ap

Zwazo pa ka vole, papiyon pa ka fè vole de flè an flè, moun pa ka kouri ou konprann, paske lari pa bon, epi menm ou menm lan ankò apre sa, ou fè bèl limyè parèt nan syèl la, e tout istwa sa yo k ap parèt nan tèt Carl, epi l ap repete, l ap ekri, l ap ekri yon ekip bagay, epi l ap di, monchè, nanm mwen chante non w Bondye pwisan, monchè, ala ou gran, ala ou gran, ala ou gran. Bondye ala ou gran. La réalité derrière ce texte li pral fè nou konprann ke notre Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Lè nap chante kantik sa, nou pa pral jis pran kantik la epi nou fin chante premye stròf, dezyèm stròf, twazyèm stròf, nou fèmen chan nou. Nap sonje dèyè kantik la, il y a un Dieu tout puissant. Il y a un Dieu tout puissant a vle di menm li menm nan, li fè solèy parèt lajounen, jan nou ta di, li fè solèy pou klere lajounen, jan Som 8 la di. Tu as kreye la lune e lè zetwal nan vèsè 4 la ou kreye lune ou kreye zetwal aid ou kreye ou kreye solèy pou gran jounen ou kreye la lin avèk zetwal pou lannwit menm ou menm ki kreye la jounen an e menm ou ki kreye nwit lan tou aid lèm nan mitan lannwit lan gwo fènwa ap barem m pa wè kot poum pase M p ap twò fokis sou fènwa men m ap panse avèk moun ki kreye nuit lan epi ki kreye jou a tou. Lè m ap pale de nuit, m gen dwa pa ap pale de menm nuit avè w, menm nuit ki vin nan panse w lan. Sa vle di, m ka ap pale de bon pandan gran jounen, pandan tout moun ka wè m, moun anvi wè m, moun enterese avè m. Men nan mitan lannuit, lè m pouse yon kri, tout moun fèmen anndan kay, pa gen moun ki pou reponn, pa gen pèsonn ki pou parèt. E menm jan tankou lè lè gwo loraj oubyen yon gwo lapli, gwo loraj ap fèt, tout moun fèmen anndan kay. Sou sou nou yon zòn kote ki gwo grand aglomerasyon nan mitan yon lavil, ou alèz, ou ka frape yon yon kay oubyen ou panche kò anba yon galri. Men gwo kote wap mache nan fè nwa a, pitit yon kote w ye, Se savann ki genyen se pye bwa sèlman ki nan vwazinay la e lè w parèt se sèlman pye bwa w ap wè oubyen bèt ki gen dwa mare bò wout men apre sa w pa wè anyen adrès ki pi pre w se adrès kay Bondye moun ou ka rele ki plis ka tande w pi rapid se sèl Jezi donk nan mitan fènwa sa yo Nan mitan fè nwa sa yo, sèl sa k pou fè w gen yon fòs, se pou w sonje, il y a un Dieu tout puissant. Il y a un Dieu tout puissant, sètadi il y a un Dieu qui peut tout faire, ki ka fè tout bagay. O, men, gade, nan mitan fè nwa rèd sa, mesye, adrès ki pi prè m, se adrès kay Letènèl, ou konprann? Menm jan otè ta, otè Soum 121 an ta di, je lève mes yeux vers les montagnes. Paske pa gen, pa gen kay nou, pa gen kay ki tou pre kote m ka al chèche abri. Karl Boberg nan mitan, nan mitan gwo, e, e gwo van l te jwenn yon kote pou l t al kache. Men ou menm nan sitiyasyon pa w, gen de fwa ou pa p jwenn kote nou, ou pa p jwenn, ou pa p jwenn moun, ou pa p jwenn moun, ou pa jwenn adrès, ou pa jwenn kay ki tou pre. Adrès ki pi pre a, se adrès kay Letènèl. E, e moun, moun sou rele anmwey ki ka reponn nan, se sèl Jezi. E sa fè anpil nan nou, nou fè eksperyans lan, lè pye nou glise yon kote ki fè nwa, n ap mache, pye nou glise, nou pa ka jwenn yon wòch pou n apiye, nou di Jezi, oubyen Jezi kenbe m. Twazyèm avèk katriyèm stròf la gen yon lòt istwa ladan l, yo menm se de eksperyans, se yon lòt fòm tanpèt, se pa tanpèt natirèl la, men se yon lòt tanpèt imèn. Se apre se se yon misyon apre sitou apre dezyèm gè mondyal nan zòn 1939 yo e dizon sèvitè yon yon lòt sèvitè al fè yon vizit nan peyi Ikrèn ki te ap ti pe trè pròch de la Risi ki te yon nan Gwo chè, gwo gwo, gwo to ki t ap goumen nan peryòd la. Se nan zòn sa kote ki te gen anpil moun ki t al kache nan zòn sa e nan yon kan. Epi lè yo rive nan kan, lè sèvitè a rive nan kan, se yon zòn pa t twò gen anpil moun ki konn li. Men yo jwenn yon dam, yon dam ki avèk yon liv nan men l. Daprè sa istwa a rakonte, se yon sèvitè, yon predikatè ki te kite Bib la oubyen te bliye l nan zòn nan. Dam nan tou aprann li nan Bib la. Epi ki pasaj l ap li pou yon gwoup fanmi. Lap di yo pou lap li e gade lap li pou fanmi nan pawòl sa yo ki di Jezikri te mouri sou lakwa epi lap eksplike yo mouri sou lakwa a se pat pou se pat pou tèt li se pou mal li te fè men se te pou yo se te pou li se te pou yo epi gon pakèt ki tande pawòl la ki kouri vin mete ajenou epi sèvitè a menm tap rive epi lè moun yo moun yap di pou atò poul dakò pou pou pou papa pou Bondye tou pwisan an poul dakò. pou l voye sèl Pitit li a vin mouri pou nou. Epi estròf sa a pral ekri pa sèvitè sa k te an misyon an ki rele Stuart. Li pral ekri pawòl sa a, Lè mwen sonje li voye sèl Pitit li pou vin mouri, se sa k touche kè m. Se sa k touche kè m. La a pandan l sou lakou a, li pote tout fado m yo. O, epi sa fè m anvi kriye, Bondye, ala ou gran! Se pawòl sa yo. Mais quand je songe au sublime mystère Un Dieu si grand a pu penser à moi Et que son cher fils est devenu mon frère Lè map chante l tou m ta di Pou Jezi vin piti, pou Jezi vin frè m Pou ce Dieu puissant, ce Dieu si grand Pou l, pou l, pou l, pou l, pou l fè pitit li vin frè m En d'autres mots tout héritage li gen, tout sa l posede Pou m pataj, pou l pataje l ansanm avè m. pou l ka pou l gen kè pou l parèt pou l son montay epi pou l di konsa ere lè pov san espri kar le wayom dè sye ke mwen menm avèk papa m te genyen li pou yo tou o pou piti sa li vin frè m tou o e se e se chè fis pitit sa k pa t fè anyen de mal li vin frè m epi m vin eritye ou vin gen m vin gen m vin posede eritaj m vin gen posesyon m nan eritaj papa nan nan eritaj papa Donk sa son bagay spesyal. E dènye stwof la, e ki se twazyèm pou nou, e ki se katriyèm nan lòt nan lòt lang yo, e li pral li pral ekri lè on on on lòt moun toujou nan kan nan on kan deplase aprè gè la, li pa wè madanm ni li pa wè pitit li, yo chak yo on kote, li di, m pa gen esperans m ap wè w sou latè ankò, men lè Kris vini, lè zanj yo va adore l, lè sa mwen menm lapè va vini. Epi se la a pawòl sa yo pral ekri nan stwòf ke nou nou chante ki di konsa.

Nou nan yon nivo fè nwa kanmenm, men lè n arive wè, n a wè tout bagay jan li ye a. Donk se lè n arive bò kote Papa a, se lè a n a nan bon, n a nan bon klate a reyèlman. E nou pa ka rete twòp nèt nèt nèt nèt, men m te anvi di w konsa, lè w ap chante kantik sa a, jan m te di deja, ou pa fon ti gade l. Ou ta fon ti gadel pou sonje kisa ki te nan tèt moun sa pou la di gade gade yon bagay ke m soti nan avan yè la avèk yè ou byen pandan 3 jou yo gade gwo dega ki ta fèt bon kounya la atò menm moun sa ki fè menm bagay sa ki te fè menm dega sa ki otorize poul pou van vante pou kraze kay moun pou fè dlo anvayi zòn menm li menm nan poul sechel Menm li menm lan ankò ki pou fè akansyèl parèt, ki pou fè solèy klere. Avè di se pa t yon pwoblèm li te gen a latè k fè l te fè gwo bagay sa yo. E kay yo pa t nui l, kay yo pa t gen pwoblèm avè l ki fè l te kite gwo van sa yo parèt pou kraze yo, pou frape yo konsa. Men se sèlman puisans li ke l te vle montre. Apa menm li menm lan k te fè zwazo yo se chèche ti kote yo t al kache, yo pa t ka jwenn pyebwa pou yo vole, yo pa t ka wè solèy la. Menm li menm nan li fè bagay yo parèt ankò. Sa vle di, E an depi de tou sa pou l panse avè m? Otè Som 8 la menm di, Atò, gade tout bagay ou ka fè, epi, ou pa domine yo poukont ou, ou bay lèzòm pou domine yo. Ou bay lèzòm pou domine yo. E lè w ap gade istwa sa tou, ou ta di konsa, E si Bondye pat gen pwoblèm avèk kay yo lèl te fè gwo van, donk gen bagay ki vante sou lavim tou, e pa pwoblèm Bondye genyen, e pa pwoblèm li gen avèm, e pa pwoblèm li gen a fanmim, e pa pwoblèm li gen a zòn kotem soti a, ni a zòn kotem rete a. E li ka se pa pwoblèm li gen avèk peyim tou wi ou konprann, li ka se pa pwoblèm li gen a peyim oubyen avèk ras oubyen a koulè nwar lèm, li ka se pa pwoblèm Men gen dwa se rive m poko rive nan pwen pou m wè se grandè l li vle fè m wè a. Sa ka rive vre wi. Ou pa konprann? Ou gen dwa pa konprann, ou gen dwa pa dakò avè m, men w konprann sa m ap di a. Sa ka rive vre, se pa pwoblèm li twò genyen avèk moun koulè nwa, avèk moun ki fèt ann Ayiti, avèk moun ki soti nan zòn kote m soti a. Gen dwa e pa pwoblèm mwen. Gen dwa se grandè l li vle pou nou aprann yon lòt fason wi, menm jan Karel Boberg te vin konprann. E grandè l la apre, apre gwo siklòn nan te fin pase a, apre gwo tanpèt la, lè l te tande gwo klòch ap sonnen, lè l te tande bèt ap vole a. Donk, mwen menm tou, sa ka rive gon lè, ti zwazo m pa wè k ap vole a, sa ka rive gon jou m pral wè yo, m ap di, A! Bondye te vle pou m wè grandè l. Mph sa ka rive ti bagay sa ti ti enfertilite sa ki fè fanmi fanmi mari ap nwi an gen dwa gen dwa son fè nwa ou byen gen dwa son tanpèt ki vini men men pandan tanpèt la ou konprann bondye anndanl menm jan tou nan fè nwa e e e li li li li kreye la lune avèk etwal se pou klere nan fè nwa a avè di obskurite a fè nwa pa bon li pa bèl. Men malgre fè nwa, li mete lin avèk etwal. An dotre mo, malgre bagay trakasan ka vin sou lavi m, yo pa bèl, yo pa bon, men kanmenm li gon fason pou l konsole m ladan yo. Epi apre konsolasyon an, solèy la ka retounen ankò. Li pa ka retounen, paske Ledye Toupuisan ki a kreye lanui osi, menm jan li fè li fè zetwal yo pou rete nan nuit, men menm lè etwal yo bèl vre, yo p ap rete pou tout tan, paske kan jou a rive, Y ap retire kò yo pou yo fè plas pou solèy la, paske zetwal yo se konsolasyon. Hum. Gen de ti kantik, gen de ti pawòl, ti mesaj, gen moun ki vini pou vin konsole, vin pase men nan tèt. Yo p ap la pou tout tan, paske solèy la gen pou yo retounen. L'aube va revenir après la nuit. Aprè gwo tanpèt la, akansyèl la pral parèt. Se sa wi kantik la Dieu tout puissant frè m konprann menm Bondye ki kap menm Bondye sa k te fè ee tanpèt la sou ee pou te bare kal bò bèg nan wout la l pat ka gen tan pou l antre lakay li a e menm li menm ki louvri pòt la epi ki fè bèt kòmanse vole epi ki di Carl ou mèt mete kò w deyò deyò a bèl deyò a klere menm zwazo yo kòmanse ap chante gade menm men gen moun kap chante anndan legliz men gen gwo gwo son klòch kap fèt ou mèt sòti donk se sa. Se sa pou m panse ak li chak fw lè map gen pou m chante kantik sa ankò bon m di w sa di sa avè m viv letènèl e beni swa mon roche ke Dye le roche de mon salut soit exalte 2 Samuel 22 vèsè 47 sete notre bonne nouvelle pour aujourd'hui beni beni.